Tout fanatik boul sem yo koman nou ye koman nou ye koman nou ye fanatik boul sem yo zanmim pataje mete like abone zanmim nou pote boul sen pou ou zanmim pou 17 e 18 novanb 2025 nan dat sa zanmim nap gen sent od kap fete nan dat sa ebyen se boul sa yo mwen pote pou nou zanmim tout fanatik boul sen nèt an jeneral pataje video sa mete video an favori tape dòt men nou nan bouton sabòne a zanmim. Epi nou pral fè kòb nan boul sen yo. 09 90 se premye grenn boul nap genyen pou nou jwe pou fèt sen od kap fete 17 e pwolonje rive 18 novanm 2025 lan. Dezyèm grenn boul nap genyen poun frape pou fèt sen sa zanmim se 36 63 zanmim. Zanmim pataje video a pa janm bliye lè wap gade video boul se yo zanmim pou pa janm rate lòt video nap pote pou yo ankò se abòne like pataje zanmim konsa ou pap janm rate oken video boul se nap pote pou ou zanmim.

Nou pral pase ankò la zanmim nan kèk maryaj nap genyen pou fèt sen sa. Men pa bliye lè yon sen ap fete, m toujou di nou sa, jwe boul sen an avan dat la, nan dat la epi aprè dat la. Men, sitou nan moman an la zanmim, gen anpil sen ki respekte dat yo, boul yo tonbe egzakteman nan dat yo. Si boul yo pa tonbe maten, boul yo tonbe aswè. Se konsa nou bezwen pou sè yo respekte dat yo plis pou nou kapab fè plis kòb nan boul sè yo zanmim. Men ou menm kap gade video sa ki gen chans tonbe sou video boul sè sa zanmim patajel pou yon lòt zanmi ka wèl abòne ansanm avèk paj la pwochen video boul sè nap pote pou yo pou pa rate yo zanmim epi mete video an favori zanmim jèm video a kite yon kòmantè pozitif. Maryaj nap genyen zanmim kòm premye maryaj se 09 mas 63 nou genyen nap veye pou fèt Sen Od kap fete 17 e 18 novanb 2025 sa a fanatik mwen yo. Lè nou fin pran premye grenn maryaj sa a zanmim pa bliye jwe revè maryaj yo zanmim nap genyen lòt grenn maryaj pou nou pran ankò la a fanatik yo pou fèt Sen sa a zanmim. Lòt maryaj nap genyen pou nou pran fanatik mwen yo nap genyen pou nou pran grenn maryaj sa zanmim ki se 27 pa 63 m vle tout fanatik boul se yo nèt an jeneral pataje nou like nou abòne kite yon kòmantè pozitif tape dwèt men nou nan bouton sabòne a 27 pa 63 zanmim 27 pa 36 e 72 pa 36 ok e mwen di l konsa zanmim se pou nou ka sonje mete revè maryaj yo zanmim. Mwen gen yon grenn boul kem te bliye ba nou ok avan kem te ba nou maryaj yo pou fèt sen sa zanmim ok ki se 26 ok 26 62 ok m te bliye ba noul ebyen mwen metel nan mitan videyo a pou nou ok 26 62 zanmim ok se katryèm boul ok ou kapab jwe pou fèt sen sa zanmim ok kap fete 17. e 18 novanm 2025 la fanatik mwen yo ok nou gon lòt grenn maryaj nou pral pran la ankò fanatik yo pou fèt sen sa a zanmi m pa bliye met li jèm pataje abòne tape plis 509 48 95 73 07 si w vle patisipe nan vip a zanmi m ou vle jwe mwens boul ansanm avèk nou zanmi m. Ok se sou nimewo sa pou ekri nou zanmim ok 26 pa 09 zanmim ok se lòt grenn maryaj nap genyen pou fèt sen sa kap fete 17 e rive 18 novanb 2025 la like pataje.